Tande m tande w tine chèf. Antouka chèf yo gon fason ke yo konprann men mwen m konnen m pa t ap ka derespekte chèf. Chèf pa pou m, chèf se Bondye.
Mesye dam lasosyete, mwen mete lakay vin a yon mesay pou nou wi.

Wi e e chef. Se sa lap jwe la. Non e e e. E pa e. Se kisa k genyen menm. E e e. Ekskize m wi sitwayen m nan. Se yon ti diri m gen anndan an la. Paske depi lè m pike l la, bèt ap plede manje l. M panse k fin m bay diri a angrè, bèt vin manje l toujou. Kounye a yon lè m vin jwenn yon bèf ladan l, m pran l, m arete bèf la, m mennen l ka yon chèf m tande ki rele Ti Bouksen anlè a la. m rive avèk bèf la, li manke arete m. O, m ta arete w wi, paske se ou k mennen bèf la vin la. M di non, se nan diri m jwenn li, m pran l m vin depoze l la. Kounye a, misye ban m rèk presyon m, apre sa l di, ale, ale lakay ou non. E, m a regle sa. Ebyen, chak m tounen kote l, li ban m yon pawòl, chak m tounen kote l, li ban m yon pawòl, epi l pran kòb la. Li manje l. M pa konn sa bèf la devni a sa l pa devni. Ò kounye a m vin la ankò, yo e bèt remanje diri a ankò men m pa jwenn bèt la. Ò, vini m vini an, yo di m moun sa a pa chèf ankò. Ò se yon lòt chèf yo di m ki genyen. Mwen menm m pa konn chèf ki genyen an, kounye a m ta pral pote. Wè mwen fin pale, wè mwen fin pale. Mwen m te ak Makmak la wi. Mouche ban m di w byen. Wè miche, se sezave miche ye. Se nèg ki gen pwoblèm avè wen. M pa janm fin rakonte w bagay la. Alò kounye a se mwen k chèf kounye a si lò se mwen k chèf e mwen se mwen ap jwe vòlè a pou sa mesye wap jwe kouri wap jwe kouri si w move pou w si w bon fò ka kanpe antouka frè m nan se kay ou gran lakou wè anba se lakou pa m nan anvan w jwenn pon an se lakou pa m se mwen k chèf kounye a se mwen k rele tine a se mwen k rele tine a sa vle di ke mwen si gen lòt moun ki te la avan yo pa trase yon egzanp Mwen m la pou m vin pou m vin mete yon egzanp. Fò m gon fò gon lòt jistis nan peyi a. Fò ti malere ap aprann ap ap aprann gen jistis nan peyi a. Lè yo fè yo lenjistis, fò ka gen jistis tou. Se edikasyon m. Mwen m pa la pou m fè moun tankou misye k ap kouri a. M pa gen anyen avè l. Misye mèt kouri men m pa gen anyen avè l. Misye konnen l fèm men m pa gen anyen avè misye. Kay wè ou bay zen kou m pa fè misyon anyen wè sa m di w la m pa pale wè m sitwayen. Ede ok chèf la.
Gran yakou ou wè anba m yon lò gran yakou a. Depim di tine Dan wè m tine tout moun konnen m tande.
Epa bondye fèm paka padi chèf la mal men nèg la parèt sou mwen la m pa menm konn si se chèf li ye kounya nèg la tap tou aretem epi lòt ti vagabon pa respekte yon sitwayen konsa vre chèf rete chèf nan yon lokalite.

Fout fout fout koup koup on pyew vakabon. Lave chèlbè la pa moun pral lavel epi nan tout bagay klè pa mdi chèlbè pa vini men li paka vin la twò ta tou mwen panse kòm ou pat la m tou fè w konnen si tout fwa w ta wè chèlbè vin la ou pa ta di anyen. Ebyen lala m byen kontan se sa wi ou te dwe fè depi tan. Si chèlbè gen gen poul fon bagay avèw ou pa gen dwa ap mache nal drive kay jinn gason lè sa jinn gason pa baw respè se sa ou te dwe fè depi tan ou te dwe vinn la avèk chèlbè deja pou te mete nou tout okouran menm si tine te gen poul bat ou li te bat ou epi se fini. Men tout moun tap konnen w te renmen. Se sèl bagay pou yon jèn fi pa janm fè pou ap renmen an kachèt, lè sa jèn gason gentan fin avè w gentan drive w pou vin san valè devan moun nan epi paran w pa konn anyen. Ou ka gwòs yo fè w menm jete pitit paran w pa konn anyen. Se bagay pou w toujou fè anpil atansyon avèk sa. Mwen kontan si Leda asèpte sa Lina te vin pale ansanm avèk li. Wi paske li t al chèche l. E pa tout moun ki te vin avè l la wi. M te pale w deja. M di w konsa se pou w vini avèk chèlbè tout bagay pou nou si nou gen pou n pale pou nou pale sèlman chèlbè pa gen dwa ap kite la dizè diswa onzè diswa nevè diswa li gen pou l vini la nan yon lè bonè epi pou l ale nan yon lè bonè sa pa yon pwoblèm tout moun konnen w renmen avèk chèlbè ebyen oke
m pa m pa fouti m pa sipoze wè w nan lari ap ap kokonmen pou granmoun ap kokonmen ap wè w nan ap kokonmen avèk chèlbè.
Kilé la tine. Ah.
Tine kilè ou voye bagay sa yo ba ou a la tine ou gentan pran yo mete sou ou wap wap mache nan lari a fè moun wè w la. Sèf pa ekri dezan non, depi moun nan dwèm li dwèm li dwèm tou sèf. Epi lè ou te vin bo chèf sa la ou te fè tankou ou pat bezwen l? Enben di enben sa wap di m la si m te gentan pran li m dwe pran ekipman yo, yon sèl ti wolèm sèf la fè li pat pran mezi pye wen.

Di nou pou n danse nou danse kounya la li li pral ka malad la nou pa gen kòb pou n peye l. M gentan wè se li k pa gen rezon. Mesye gade men. Machann nan vann kòm mari l. Mesye. Nan vann wi nou danse wi nou danse wi. M pa gen pwoblèm. M gentan wè nou fè dezòd mesye. Nou pral nan sowè la mesye nou sa ka fè 10 dip nan sowè la.

Cheri, wè misye, m ka di nan vil la, nan chò wè l ap fè a se li k pi bon.

Kounye a la m renmen m avè w gen non kay. Mwen tèlman ti gason, kounye a mwen k dòmi avè w. Menm nan rèv on jou m pa janm kouche menm kote avè w. Nan ou ta vin ansent la, yo t ap di se mwen k ansent ou. Non mwen ka pale, m ap di konsa si moun nan ta bagay. Bon ou konnen m pa gen mari w ap pale de bagay ansent. Ou renmen sa m ap di wi, m pa vle pou moun al akize m. Ebyen kisa w ap di la a?

Ou pa boule ou pa rele dema voye kote nou Lina. Mezanmi sèm nan kounya la map pale avèk tine la map fon vye manje anlè lòt bò a la mdi konsa kitem vin wèw idem frape sou mdi banm ti foto la. Dema vèm la li wèm pa byen li nèke pati epou parèt ou deja konnen sè a bègòm li ye mpa santim byen menm.
Genlè e bagay lanmwè a ki deranje nou tou. Depi yèswa pa byen wi ebyen nou menm nou lotbò a la nou pa konn anyen m ta voye Lala vin jwenn ou Ou pa ta dwe rete la pou kont ou paske lè moun malad ou pa dwe ret pou kont ou Kite m ale Mezanmi oo kite m ta ale m ta al fon ti rafrechi pou t ba ou Adjee!

Sanble se grèg dezòd yo yo sot fè la epi li bliye l pa di sa wi. Ebyen vagabon pran devan nou. Mezanmi tout jounen timoun yo ap ap jèse ap jèse kò yo ap jèse kò yo m paka rete m pral fon bagay bòt bawo paka manje vre menm menm si son ti dlo wap bwè lap rete. Mesye o!
Mesi ooh. Kou sa Lina ap vomi lap krache la. Kap do fel sa. Piga se ansent li nan ansent la non. Li pa gen mari pou madanm konsa te ka rivel.

Chak depi lèm pike diri a bèt ap manjel wi. M pran bèt deja mal metel nan poto deja wi. M met nan poto deja. Eske ARS yo wèw ou wè yo.
Gon gwo manman m te mete nan poto deja wi. Yal prann menm kalabwa sa yo kal prann. Kounya an bèf sa yo pou li toujou. Frèm nan tande non. Nou ka regle sa.

Timoun sa yo chak vin yon bak se kòmsi yap kouri dèyè vòlè bèf wi. Kisa?
Lè a menm yo te vini? Papa m chita la, se kòmsi m pa konnen pandan m chita epi yo parèt. M pa konn si se kouri yo tap kouri, si yo te konn nou la yap bat pou pa sove, m pa konnen. Yo sèlman yo vin parèt la m fon sèl vole, m tèlman sezi. Papa sa w fè timoun sa yo? Oh mesye Sak fè Bondye pa fèm te kwaze avèw la mesye janm bezwen ras moun sa yo tonton yo chèf kounya yo vin gen yon endèmi sa enben ok map tann yo. Jan w te di m nan vre w genlè pa gen renmen non. M pa pale w pa vle tandem. Ebyen papa kisa w fè konsa a kisa w fè. Se pou tè vye tè yo m ap travay la, yo menm yo se vwazen mwen yo travay kote m nan. Tonton yo te ale li ralondi kounye a l fèmen sou tè pa m nan pou l ka fè tè pa l la pi bèl. M pran tonton an m leve l frape atè, m raboure l e depi lè a èn nan kòmanse monte. Ou pa konnen yo te ka mete w se kòm m pa konnen sa yo di isit m pa konnen prizon, depo m pa konnen sa yo di a ou pa konnen yo te ka fèmen w? Mwen?

Map di ou sa wi, se pou ou sèl moun ki pou ou konsyan wi, se ou nèt wi ki pou ou konsyan. Imedyatman konsyans ou repwoche ou al di sa w te fè a pat bon se menm jan tou konsyans li ap repwoche l papa. Hein! Moun kè di sa yo?
Papa, pa gen moun ki gen kè di vre, tout moun se kè yo gen, sèlman moun nan poko pran konsyans. E misye pou pou sa. Mil goud chef la misye ap banm mil goud.
Ti bout dirèy mwen manje sa li twò ou manje twòp kòb. Si w mande m yon negosye m pa yon moun pou yon negosye.

To kalabwa,
bèf ou a ravaje tout diri mesye sa w wè Claude Lora la a bèf misye ravaje bèf la ravaje tout diri a nèt kounya la ton tine w wè sa m t ap di w la men se nan negosyasyon m ye avèk ton tine la pou m pran bèf la pou malgre sa ton tine mande kòb pou yo peye l pou dwa lotbò a dwa chèf li. Poun ta al bay. Non ou menm tande ki son antann nan avew la ou menm. Non 2000 konbyen goud la kounye la ou viko konnen mwen nan fanmi an kounye mka pran bèf la pou ou men kounye si poum pran bèf la fò mesye sa omwen fòm ta bay misye omwen yon 1500 goud mesye sa tankou ton tine li menm pati pa ton tine a vikem gentan nan fanmi an ou konn moun yo te voye dèyèm ou wè sam diw la kounye la mte ka baw 1500 goud mesye a mesye a pou diri a tanke bèf la al nan poto kay ton tine e ou konn ton tine. gen pwoblèm avè w. Ebyen, tande non. M pa t mache avè w sou mwen la non. Jewova a gen pwoblèm? Ebyen, to ka la wè w pral avè l. Yo pral avè l wi. A M pou ka chèche kòb la. Si w ka, si w kote al jounal dèyè kòb la, ann ale. Ebyen fòm ta di yo sa, fòm ta di yo sa. Epi map vin jwenn ou lakay ou, ma al chèche kòb la ma al kay ton tine ma regle na regle bagay la. Ebyen ok ok ok. Ou pa pale, ou wè sa map di w la ton kalabwa? Ou konprann mwen kounya? Wi wi wi. Ebyen gentan sove kò w non ton kalabwa, ale non. Ebyen ok. Ok.
Li dakò pou lè kòb la? Wi li dakò wi. Li tou ba ou li a?
Non li pa ban mwen non.
Kounya la sak pase li pat avèk kòb la nan menl la. Olye ke nou pase tout tan nou andan jaden an la. Ou ka gen bagay pou al okipe mwen menm tou m gen bagay pou mal okipe. Kounya nou tap retounen mete bèf la nan plas li m tap fè mesye a mare tout kout epi nou tap ale. Pa gen pwoblèm. Lè misye an lè misye an di pa gen pwoblèm ou mèt mare bèf la wap tou akonpanye mwen a misye avèw pou n al pran kòb la m ap ba ou.

Anben chèf la eskize m pa konnen Pou sa w fon ti dlo la ou ka fè m kado ti kòb silvouplè kòm ou konnen m lakay ou. Yaya! Wi papa! Yaya vini avèk ti dlo pou sitwayen pou mwen. Wi. Fè sa rapid wi. Ay premye chèf la li te pran kòb mwen li kòb bèf li pa ban m yon goud ladann non. Mwen se yon lòt bagay m ye sa m di w ou pral wè kiyès ki mwen menm. Alhamdoulilah. Ok ok se pou sitwayen an.

Wi gon ti pwoblèm la wi ton tine. Pwoblèm kisa?
Sak pase ton kalabwa pat dil pat pare pou sa kounya la li e 80 dola li jwenn 400 pyas e li livre ou. Saw di sitwayen ou wap pran li? Non li mèt prann pou mwen wi li mèt prann pou mwen. Poum prann pou ou?
Ebyen chèf la se ou kap deside si poum prann a si poum pa prann. Non mwen pa gen pwoblèm a bon se jaden ou bèf la manje e ou sa mdou la ou mèt prann ou ka prann ou ka prann.

Fè 220 dola mesye chak jou m ta renmen yo pran bèf nan kalabwa m pran kòb bon fòm ta kite yon bagay nan men fi a wi apa fi a chèf li ye moun sa yo gen kòb epi misye gentan fon 100 goud sou mesye bèf la.